alò gen anpil diesel ke nou oblije kenbe an maj so li rann li rann nou trè peu konpetitif pa rapò a lòt peyi kap voye mango yo.
Mango a li menm menm lèl lè yo fin kolekte li yo rive avèl nan izin nan yo pa kouri pran mango a voyel ale konsa li genyen dè operasyon gen entèvansyon ki fèt onivo kamyon mango a ou di mwens onivo sa nou rele Lo mango a avan ke yal admèt li poul trete.
Mango a soti nan chan mango a. Li rive pa kamyon, dan dè krèt byen souvan, oubyen tou an vrak tou, sa konn rive. Li rive nan izin nan. Mentenan, devwa enspektè USDA ki andedan izin nan, Se fè echantiyonaj mango sa. Ou pran yon echantiyon, 2 grenn mango sou chak 100 grenn mango, epi ou koupe mango sa. Se premye bagay ke w fè. Lè w fin koupe li, si mango a li gen vè ladan li, se yon mango ki pa kapab trete pou li ale Ozetazini. Si mango sa a, echantiyon ke w pran an, li kòrèk, li pa gen vè ladan l, ebyen mango sa a li prè pou trete. Yo etabli yon ti tablo pou nou apati de sètifikasyon izin nan, tank lan, tank ki nan izin nan. Chak tranch de genyen yon tanperati ke w dwe jwenn minimal. Depi l pi ba ke sa, enben, mango sa a, li pa kapab pase paske tretman an pa kòrèk. Li diskalifye. E genyen de mang, sa depan de tay mang lan, gwosè mang lan, sa depan de pwa li, kounye a la, w ap fè de tretman pou li, swa a 75 minit oubyen a 90 minit. Si son tretman 75 minit ke wap bay, apre 75 minit lan ebyen òdinatè an ap diw kareman ke lè an li fini. Kounya la operatè ki lan li leve mango a rapid rapid li antre avèk li kote kel dwe antre nan screen room nan. Pati ki screene a kote ke mouch pa kapab rantre ki endèm de tout kalite bagay. Yo paletize mango yo, sa vle di mete yo sou palèt, ou konprann? Epi, apre sa, mango sa a, se yon mango ki prè pou èt ekspòte. Paske li suiv tout prensip, enspektè lan se djòb li pou l kontwole tout bagay sa yo. Bi kontwòl la, se egzakteman anpeche ke mango a rive avèk yon vè vivan ladan li Ozetazini Damerik. Donk, pou sela fòk yo trete mango a. Donk, nou la pou n kontwole kalite tretman an. Eske l kòrèk? Eske l reponn a nòm ke yo etabli yo avan menm ke mango sa yo ekspedye l vè Lèzetazini Damerik?
Mwen menm mwen rete konvenki ke nou gen dwa ogmante ekspòtasyon mango a de 30 a 40 pousan si nou mete le pakè nesesè pou ke nou redwi pèt sa yo. E kijan n ka redwi pèt yo? Dans un premye tan, se enfòme pwodiktè a. pou l pa keyi mango a lè mango a pa rive a pwen, men nou konn pwoblèm ekonomik yo pafwa, yo blije keyi l, yo toufe l e yo eseye vann li. Dan yon dezyèm tan, gen de metòd de kolèkt ke fò yo aprann pou ke yo, lè yo rekòlte mango a, yo lave l, yo mete l dan de bwat ki ka pèmèt yo fè yon meyè transpò. E mwen menm, mwen di, mwen di sa trè souvan, nou ka ogmante pwodiksyon an,

Manbo a fè nan milye peyizan se prè de 200 milyon de goud ke l enjekte atravè tout aktivite tout moun sa yo ki enplike nan mango. Mango a se yon pwodui ki se yon pyebwa ki trè rezistan premyèman. Li pa bezwen otan de swen ke moun panse ke lòt pwodui genyen e mango a konn donnen pafwa 2 fwa pa ane. Natirèlman nou erite de yon mango ki byen vini nan peyi an, nou men nou pa janm ba l, ba l petèt atansyon ke l merite an pou l bay yon meyè randman. Lè yon moun reyalize ke sou yon kawo de tè, si ou plante mango a a 10 mèt, ou ka plante jiska 120 pye mango, men 120 pye mango a laj de matirite, pa gen okenn kann, patat, mayi, E m ta di pistach, pitimi ke w ka plante sou yon kare w, ki ka ba w revni ke mango a ba ou. Natirèlman, ou gen yon peryòd datant pou ke pwodui a vin, apre setan, l kòmanse donnen reyèlman. Men sa ka n ap eseye ankouraje pwodiktè yo sèjousi, se ke pandan pyebwa a tou piti an, yo ka rantabilize teren an kanmenm an plantan dotre pwodui e menm lè pwodui tradisyonèl ke yo abitye plante. Okontrè! Sa ap sèvi pou ke mango a jwenn dlo, mango a jwenn saklaj, e o fur et a de mesure w ap wè espas lan a redwi, men mango ap kòmanse donnen tou, e kòm mwen di pa gen anyen ki legal ke yon moun ka plante ki ka ba w plis lajan ke mango kounye an dan sèten zòn nan peyi an. Ou pa ka plante mango toupatou, men m ka di w nan sèten zòn, mango a se yonn nan bagay ki bokou pli, ki trè renumerateur a pati di moman ke. Li rive nan faz de pwodiksyon komèsyal.
Genyen 400 mil moun ki viv de biznis mango a. Li bay plis ke 3 mil moun travay dirèkteman. Gen prè de 3 milyon pye mango k ap pwodui mango nan peyi a. E yon pye mango bay an mwayèn ant 200 a 300 mango. Bon, si n ta fè miltiplikasyon sa, n ta di ke o minimòm, yon plantè, yon peyizan ki gen 5 pye, 20 pye mango lakay li, o minimòm, sa reprezante yon rantre de aprè de 4 a 6 mil dola pou li.
Pou mango a nan plèn Leyogàn, swa pa gen rival, paske kann nan pa ka bay kòb. Pase yon mango. Men sa plis de kwen li fè nou plis mal, se lè moun nan li razè, li pa gen yon biwo, yon mikwo kredit pou pote l ti kòb, se pye bwa li genyen, gen moun ki koupe l, gen moun ki ipoteke pye mango a pou dizan, pou uitan, pou l fè yon ti kòb, pou l mete timoun li lekòl. Men se pou mango fòsik, mango fòsik pa gen rival pou plenn legal. Kelkeswa sa ou nan plen nan la, pa gen bagay rete ou bay kòb pase mango franse.
Mango a se yon kilti ki enpòtan anpil pou ekonomi peyi a. Donk gen yon sektè nou pa tèlman pale de li men ki ke nou pa kab neglije nan afè pèmèt lajan sikile ou di mwens kreye sa yo rele anplwa nan kesyon mango a. N ap pale de ti machann yo k ap achte mango toupatou. Tout lòt mango ki pa jwenn posiblite, ki pa reponn a kritè entènasyonal ke yo egzije pou yo kapab ekspòte yo. Donk se moun sa yo kal pran mango sa yo an pwovens pa kamyon pou vin bay yo nan tout mache ki genyen. Depi mango a fèt parèt, se la yo tout moun lage kò yo pou yo ka fè yon ti kòb. E si nou ta byen estriktire. Chèn de pwodiksyon, chèn de, chèn de d'exploitation, nou pral wè depi nan peyizan tout o, ki kategori de moun k ap benefisye de, de mango a. Ou gen premyèman ou gen keyè a. Keyè a se moun ki monte pye mango a k ap keye mango a. E, nou konnen ke valè pye mango gen an Ayiti. Pa zòn nou konnen konbyen keyè k genyen. Lè ou pran keyè a gen nèg k ap, k ap ramase l la, e di ke mango a lè l sot la gon nèg a ba l nan men l nan k ap pran mango a. Sa se travay nèg la ap travay. Gen pike a tou. Pike a se nèg kap pran man, ki pran mango a lèl fin keyi, ki anpeche, ki mete, ki poze bòk la atè, dakò, pou mango a pa gate, paske lè mango a ap gate pa kwa. E lè w gade transpòtè menm, moun kap fin pran mango a pral mete l nan premye sant de lavaj la mesye. Se tout moun sa yo ki enplike, yo fè kòb. Bourik lwe, gen lwe bourik ap lwe, achte machin, kamyonè. Tout moun sa yo fè lajan. E san konte lè founisè menm, ou gen plis ke 783 founisè. k ap fè lajan, k ap brase, vòltije ladan yo, k ap brase nan mango a. Donk nou wè se yon sektè ekonomik ki trè enpòtan pou peyi a. A la sa non sèlman li gen yon pòte ekonomik, men li gen yon pòte sosyal tou, paske li vin bay anplwa menm. Mwen sot Pòtoprens, izin nan rele nou, li fè reyinyon avè nou, lè l fin fè reyinyon avè nou, li di nou, nou menm nou al chache kote mango a ye, nan ki zòn li bon, Lèw vin rive nan zòn li bon pou wal rapòte izin nan epi lèw fin di izin nan kounye a li menm li transmèt oul baw machin li baw seleksyonè epi wal nan bwa wal chache kot mango a men li referew avèk on kouto nan bwa wap koupe mango a depi zòn sa gen vè nou pa keyil nou pa pranl. Mka diw
endistri an li evolye trè lantman paske lè nap fè konparezon

Nou pase de 1 milyon a 2 milyon, nou ta di se yon bèl pwogrè, nou soti de 1 milyon a 2 milyon, men Le Meksik pase li menm de 8 milyon li te konn ekspòte an a 50 milyon vè Lèzetazini. So m pa bezwen di w ke plas sa a ke nou te genyen nan lèzane 70 lan nou pèdi l akoz de lòt peyi kankou Le Pewou, Le Brezil, Le Gwatemala, Le Kostarika ki vin pran plas devan nou e yo ekspòte plis mango ke nou.

Pratikman jiska kèlke zane, mang ofransik la se te Ayiti sèlman ki te genyen l. Se te yon mang inik a Ayiti. Nan nou te te anble se ou sèlman nan mache a ki te genyen varyete a. La a li ba w yon, li ba w, ou sanse gen yon bon pozisyon an tèm de kalite paske se ou sèlman ki gen li inik. Ou jis inik nan yon mache, si yo vle achte l, Se kote w pou yo vini. Men, depi 2 ou 3 zan, Sendomeng antre. Byenke volim yo a poko afekte n ditou, men nou konn Dominiken an lè l antre, l pa antre pou yon ti kras volim. Li antre, li kòmanse ap teste teren e li pral travay. Kounye an, nou pral oblije vin swanye kalite n nan ankò plis. Fò n swanye l davantaj paske nou pral gen konpetisyon fransik pou fransik. Se pa pou di ke Tommy Hopkins ke moun yo do pa renmen Tommy Hopkins se fransik ke m renmen. Non, kounye pral gen fransik pou fransik. E m garanti w, si menm si yon Ayisyen, yon nasyonal rive li jwenn yon mango fransik, yo di l ke l dominiken li pi bèl ke pa Ayisyen an, l ap pran dominiken an paske se mango fransik la l ap chache. Youn nan bagay fò n reyalize se ke mango se youn nan fwi le pli konsome nan le mond. E sou zile sa a Ayiti avèk ki pataje il lan avèk Repiblik Dominikèn, se ke nou k obsève se ke sou tout zòn fwontalyè lan, anpil anpil mango an Ayiti travèse fwontyè a pou l al vann an Repiblik Dominikèn. Natirèlman li fèt doun fason trè enfòmèl paske nou menm ekspòtatè n ap travay sou yon pwosedi fòmèl. Pou nou itilize transpò ki disponib a pati de la Repiblik Dominikèn, li pa fasil. Men m ka di w ke sou tout le long de la frontière, anpil varyete de mang diferan ke nou pwodui nan Plato Santral e nan le Nord, li travèse frontyè a pou l al vann an Repiblik Dominikèn.
E ou di nou gen kapasite pou nou voye prè 2 milyon a 5 milyon de kès nan peyi etranje. Gen lè ou gade nou ekspòte sèlman Mwen wè Fransik la, alò ke plen lòt Kongolè, mwen wè yon Anglè vin la, li di mo sa, li vin, li monte Gonayiv, mango frape avèk yon ti bòzò. Yon mango wouj e jòn. Li di Ewopeyen yo ap fou de ti mango sa. Yon ti bòzò. Pou nasyon an, fò n travay sou li. Gen de nouvo mache ki kapab. E lè w gade, apèn 10 pousan de pwodiksyon mango a n ekspòte, sou 450 mil tòn, nou pwodui an Ayiti. Nou bezwen plante anpil pye bwa, nou gen yon popilasyon k ap ogmante, nou gen yon demann sou mache entènasyonal lan k ap ogmante. M panse ke fò ke nou prete atansyon a valè e enpòtans mango a kounye a nan peyi a. E sitou, avèk lòt varyete ke nou genyen yo, wè si nou pa ka jwenn yon lòt varyete ki ka pèmèt nou bay yon meyè valè a varyete sa a e kòmanse ekspòte l tou.
Dokimantè sa yo ki fèt sou filyè mango an, se te pou kapab genyen on zouti ki pèmèt nou fè sansibilizasyon pou montre enpòtans filyè mango an pou ekonomi nasyonal la an jeneral e ekonomi riral lan an patikilye. e nan dezyèm tan tou pou kapab bay diferan pwodiktè yo, diferan aktè k ap travay o nivo de filyè lan eleman denfòmasyon sou ki mezi, ki mòd dentèvansyon yo dwe fè pou kapab kontwole de fason efikas afè mouch. Nou vin rann nou kont gen de lòt objektif ki on ti kras enpòtan ki vin degaje. Youn se fè chak aktè. anndan filyè lan konnen kisa lòt aktè yo ap fè. Sa trè enpòtan paske yon pwodiktè pa nesesèman konnen ki pwoblèm ke ekspòtatè an ap konfwonte. Ekspòtatè a li menm ki gen mango an pou l voye ale aletranje, li pa konnen diferan pwoblèm ke kolektè an genyen pou l ka fè mango an rive. Donk sa se yon premye bagay ki pèmèt ke sa fè onivo filyè lan kisa men dwat la konnen, kisa men goch lan ap fè. Sa enpòtan. Dezyèm lòt bagay nou panse ki enpòtan tou o nivo de video dokimantè sa yo, se ke li vin pèmèt ke n kapab fè dot aktè, m ta kab di an deyò de la filyè, vin wè ki sa k ap pase o nivo de sektè mango a. Sa e yon bagay nou panse ki kapab enspire.